Blofè. Bon news info. Kisal te fè?
Kisal te fè pou mizisyen? Pandan misye te prezidan an? Misye son blofè. Ah o wi Michel Martelly rele w. What the fuck? Michel Martelly rele w. O wi Shabba te rele ak Shabba a. O wi Ti Joe. Manti. Yap baw fake. E menm nèg sa yo tou si yo te fè l ou pa tap rele yo tou ale la rivyè. E mwen kap pale sè la. A wòk sa peyi ya. A yi towo peyi ya. Anri la rivya. Si se nèg yo ki te fè olenpia yo patap rele yo. E mwen di sa m fina sa m di la. Nèg yo rele yo pou sousou, pou grangou, pou gen foli byen. Men son biznis trèt li ye. E pou sa m kite etchèman. E pou sa m pa fè mizik ankò. E pou sa m pa jwe mizik ankò. Pa gen gangster nan biznis lan. Pa gen gangster nan biznis lan. Kounye a pou Micky fyè pou lap rele w pou lap di w ou kraze Olympia. Kisa Micky fè pou peyi a pandan Michel Mathe te prezidan? Kisa l fè pou mizisyen? E Michel Mathelly k kraze kanaval wi. E Michel Mathelly k kraze kanaval nan peyi a la. Ou wè fina sa m di a? E mwen kap pale sa. Se Michel Mathelly k kraze kanaval wi. Tout kòb li nan mounda l. Kounye a ba nèg sa yo vle. Djaz pa ka fè kòb moun pa ka fè kòb. On peyi n fin kraze pou nan tout nèg ap bay blòf, pou nan tout nèg sou fake, oh wi Akoum sa ap bat bravo pou wad. Manti! Nèg pa bat bravo pou Arly Larivière vre. Ipokrizi! E mwen kap pale sia, toro peyi a wap kisa peyi a. Aristide peyi a rele Jimmy Danje la e mwen kap pale. Son biznis fake. Son biznis fake li ye. Tout nèg ap fè fake la, afè nèg ap rele w, ap fè dyòlè, o ri rès ki pa rele m yo. Arly tou, ou pa t ap rele moun tou. On bagay konsa l ye. Se pou sa m vle tiye m nan. Paske m ap pale verite isi a la. Son biznis fake li ye. Nou tout ap pwopòz len renmen lòt, m renmen djaz sa, manti. Yon festival nou pa byen al lòt. N ap jwe e ou m p ap jwe avan. E ou k pou jwe avan. E se kòm si pandan tout nèg ap wè mizisyen son sèl kòd fanmi. Pandan manti l pa konsa vre. Lè n ap jwe l pa konsa. Lè n ap jwe l pa konsa. Anvan nèg yo pran oh mizisyen son sèl kòd fanmi l ye. Manti. Ou fè olenpya ou fè olenpya. Ki te mele moun avè w fè olenpya. Si MD ap vini ou t ap rele pou nan li. Mesye m di nou sa mesye. Se mouvman trèt sa, ipwokrit sa fò n kite. Se mouvman trèt ipokrit sa fòn kite. Afè nèg kounya paske ali fè olympia ou panse tout nèg pral rele w non jamè. Si gen nèg ki te papa lap rele yo tou. Bann ipokrit bann chen sal. Vin jwenn mwen mpral frite grenn nan mpral frite grenn nou bann ti chen sal nap franch kèt menn. Nap ranse avek yon pep konsa menn. Map flite tout anba grenn nou menn. Bann chen sal, bann ipokrit. Kilè mizisyen, kilè mizisyen te renmen mizisyen vre? Kilè mizisyen te renmen mizisyen vre? Ou nan yon jazz avek yon neg lap bare w. Ou menm kontre avek yon neg, ou fon gol, e neg la k fe gol la neg ap bare w. Pou moutre w kijan biznis sa ye wi. Ou nan yon djaz avèk yon nèg, depi e mèt djaz li ye, l ap fè bese mikwo wi. Depi se ou ki gen talan an, l ap fè bese mikwo wi. Kòmsi pou moun pa wè w wi, pou yo tou wè yo wi. Nou fin granmoun nou, nou fin bon, tande byen. Kòmsi nou ansyen djaz sa yo, nou e djaz granmoun yo. M pran n menm jan avèk e Bidjo, Akra, Mez, moun sa yo. Yo kenbe ayiti nan men yo yap souse l. Se menm jan m pran ansyen djaz sa yo, pil granmoun sa yo, se konsa m pran nèg sa yo. Nèg sa yo se menm jan avèk nèg ki kraze peyi a. Se granmoun sa yo k kraze tyè may la. Se vye granmoun sa yo ki kraze tyè may la. Bon news info.
Se vye granmoun sa yo ki fini avèk biznis lan, menm jan avèk an ayiti la, pa konn nèg la ka fon ti makèt. Pa pou nèg la ka fè anyen depi ou fèl wè tu yo se menm lè fè biznis sa wap wè tout djaz wap fè la depi nan gògò mizisyen ki pou vin prann li kraze ti djaz ou a se konsa granmoun yo kanpe la wi frèm wap wè depi nèg yo gen mizisyen ou gon ti djaz ki tap fèt la epi nèg yo krazel nan menw nèg yo pran ti mizisyen w lan nèg ki pi bon an yo krazel ou pa wè vye rilaks sa nèg yo kraze rilaks. Kounya ou voye dyaz Vladin jwel kon dyaz nan fòt maez la a li vòlè kibòdis la Arly lariviere vòlè kibòdis new dore wi A vle di vye granmoun kannay sa yo kounya Richie ap mennen sou moun toujou Arly ap mennen toujou Gazman ap mennen Gracia ap mennen Richard Cavé ap mennen toujou. Lè wap gade biznis sa la, li ba nou vye djouli, kounya vye djouli pa m konn sak rele tchamay. Men le tchamay li pa ka di non, kounya l di w l se atis. Men vye djouli moun sal kap domi kay moun sendomeng. Men kòm si, men men tchamay li pa ka di. Li di w katchamay, li di w fanm tchomay, li di w chen may, kòm si bann kisa lap di. Menm vye fanm sòt sa, li lèd, li sòt, li mal kanpe. E l mal pou l mouri, kou nou a tande l se atis. Nan figi nou la, Nap ranse nan figure. Ke mande Bondye m pèdi tout figure nou menm. M pral fidel tout fugdjou li la man. What the fuck man. M pral fidel tout anba w la Djouly moun sal. Nou pran yon biznis ki fini konsa la. Nèg pa vle ba moun pase. Nèg fin granmoun yo di yo pap bay vag. Nèg yo fin granmoun 50 ans, 60 ans, 70 ans nèg yo di yo kap mennen toujou.

Sispann ranse nan figi moun o wi e o fini tchina may o wi tchana may o chèn may o chèn may la pa gen mèt m antre nan chèn may la o wi yo te mis ou nan chèn may la bon kounya la kiyès ki te mis ou la ke vye DJ vòlè vye DJ sal ki rele Tonymix kap jwe w kiyès kap jwe w la ke vye fatra visye DJ sal sòt la ki rele Tonymix kap jwe w la kiyès kap jwe w la ki moun kap jwe Djouly la ke vye Tonymix Antouka, nou gen dosye klas la, e ki sot sou mizik la, nou gen sou mizik ki la ki pou vandredi, samdi, dimanch, e antouka, e nap manyen dosye sa, sorry, dosye sa, son dosye ki pou vandredi, samdi, dimanch.

Leroy mwen kap jwe David bi a Leroy pa pi pwòp ke David bi non menm di Leroy e Bosman pa pi pwòp non Bosman pa pi bon ke David bi non Bosman se menm baga David bi wi David pa gen machin Bosman pa gen machin son klan masisi kap ranse wi son klan masisi k met tèt yo ansanm kounye a vye laplanta k mouri kanni fini si yo pat Shabba avèk Claudia kote moun tap sonje laplanta ankò.

Si m wè Bosben k ap joure m la a, di nèg, o nèg di pyès kay la, Bosben rele m pou l pale avè m wi. Bosben fatra chyen sal sa a, rele m wi, mete m avèk Maestro Dje, e pou sa m pa janm pale ak Maestro Dje. Maestro Dje a te ka ban m pwazon tou wi. Vye bòs bin wè kap fè frekan kap ranse a la li relem metem sou ligne wi poum pale avèl m imilye chen an wi kounye pou wè se chen sa kounye pou wè se chen sa kap site nonm oh wi nèg 18 pyès kay la nèg chanm 16 wi m gen chanm 16 la menm wi m se grenn nèg kap viv Québec la kap viv nan 18 pyès kay ki gon chanm 16 ladann. Ou gon de vye pye goch, ou konnen wap gen foli sou moun, on visye ou ye ou pa janm gon machin. Bosben pa janm gon machin. Bosben kap ranse a la, li kraze on lexus blan. Yo prete li, li pa janm potel tounen jistan l krazel. Ou son vye chyen sal gen foli sou moun, m pa di w anyen. Kounya bòzin bon kounya bòzin map gadew la nan ou tou sal nan Montréal ou pa gon kote pou dòmi yo pa konnenw wap fè jwe san moun wap fè 50 moun ou egri pandan wap fè menm bagay avèm pandan wap fè menm bagay avèm denigre medam yo denigre Florence denigre Blondedy denigre tout moun se menm bagay wap fè avèm yo pa renmenw ou twò sal yo pa renmenw.